li fè rivyè. Zanmi oditè, m anvi mande w kisa ou konnen de Youri Latortue ke ou pa konnen de Joseph Lambert? E kisa w konnen sou Joseph Lambert ke w pa konnen sou Youri Latortue? Hum? Ti sa enpòtan pou n ta konnen. Paske moun yo avè nou, ase souvan nou wè yo, Men nou pa konprann yo. E men gen moun kap veye pou nou. Gen moun kap veye pou popilasyon an. Gen moun kap gade aksyon chak moun ap poze nan sosyete a. E lè yo di nou yon bagay sou moun yo nan peyi a, se pa sa yo di nou an non ki ta dwe fè nou konnen ke moun yo pa bon. Nou menm nou ta dwe konnen deja ki jan de aktè nou genyen kap dirije nou anndan peyi a. Li enpòtan, li enpòtan. Paske Youri Latortue se yon nan moun ki pase de prezantasyon nan peyi a. Joseph Lambert, idem. Se pase de prezantasyon. E de mesye sa yo, se de majorjon de la politik ayisyèn. An dan peyi a, ou pa ka pale yon moun de Youri Latortue pou l di l pa konn ki moun moun sa yo. ainsi que Joseph Lambert. Donk wap konnen ki moun mesye sa yo ye. Lè mwen tande nouvèl sa soti o kou de semèn nan, yonn nan bagay ke m fè, mwen ouvè ajanda mwen, m di banm kreye yon ti tan o kou de semèn nan pou m al fè kèk ti rechèch sou nèg sa yo. Alò, rechèch yo se pa de rechèch nouvèl ke yo ye non. Se pa bagay m fèk ap chache non. Se de bagay ke m te konn jwenn deja. Men m di tèt mwen, banm al rekapitile. Ban mal resikle e mal chache nan gwo kote. Yon nan kote ke m tonbe, m tonbe nan libreri piblik diplomasi peyi Etazini. Mal tonbe sou kèk dokiman ki gen pou wè e avèk Youri Latortue e Joseph Lambert. Bon, Wikileaks pale de bagay sa yo e se de dokiman ofisyèl ke yo ye. De dokiman ofisyèl, nou menm. Bò isi a nou pa gen chinwa Men nou gen jwif Atansyon wi Nou pa gen chinwa men nou gen jwif Sa m vle di pa la pa jwif la se ke lè nou vin di yon bagay nan la repiblik bò isi a li ekri gen vèsè pou li Vèsè a ou pap jwenn li andan labib men nou gen dokiman Kap di w egzakteman sa nap pale a men ki kote nou jwenn li. Se la nou ye jodi a, la repiblik vini tèt frèt, nou pral pale a peyi a sou dosye ki konsène Youri Latortue ak Joseph Lambert la. Si w potko okouran zanmi oditè, se ke gen yon desizyon ki pran, kote ke anbasad amerikèn, bon pa anbasad amerikèn, ladministrasyon amerikèn e ladministrasyon kanadyèn yo deside,

Ekonomis, kòman nou ye? Pala peyi a.
Bonswa Kaz, bonswa Ayiti, bonswa la Repiblik, bonswa tout moun ki branche bèl emisyon sa nan tout kote atravè mond lan. Se toujou yon plezi pou nou reponn prezan e nan randevou hebdomadè sa pou nou vin brase lide a sa ki gen pou wè a peyi. Mwen kontan jodi an menm si nou pa gen bòn nouvèl men omwen nou bay tèt nou le devwa pou nou vin fè limyè sou sa k ap sikile. Se yon plezi pou m la jodi a avèk ou. Ekonomis Julcin, vrèman e gen de moun ki di m fò m kòmanse rele w pa non w pi plis paske yo anvi konn non ekonomis lan. Moun yo, ekonomis lan rele Ernst Julcin. Dakò, mwen nou pa bezwen konn non pam nan, sa pa fè anyen. Ekonomis nan rele Ernst Jules Saint, e moun pa mwen, e moun peyi a. Donk lè nou wè li rele l konsa, rele l konsa, si nou pa vle rele l ekonomis, nan rele l Ernst Jules Saint, rele l Ernst, li pa gen pwoblèm. E ekonomis, ki, ki, ki sa w konnen de, de fonksyònman anbasad amerikèn, anbasad kanadyèn, ki, ki sa w konnen de Joseph Lambert, Youri Latortue, ou konn tande pale de moun sa yo, sa w konnen? Di m non. Ben wi, e, toujou, toujou. Mwen menm m te gen yon karyè un peu, lè m te sou beton an, m te konn pi pre afè politik yo, m te konn ap tande yo, 2002, 2003, 2004, tout bagay sa yo la. Donk, Ayiti, pou konprann Ayiti, se pa sa k ap di nan radyo, nan medya, radyo Orizon 2000, radyo Karayib, m pa konnen Sinyal FM, lòt yo, se sa k pa di a k enpòtan. Oui.
Se sa a wi ki fè la replik enpòtan. Se pa paske m pataje patfòm sa a nou. Mm-hmm. Men se paske travay n ap fè a son travay ke nou pa jwenn lòt kote ayè. Sa k pase, gen bagay ki te toujou ap ekri sou nèg sa yo, men e nèg sa yo pliske enfliyan epi moun, moun, lòt manb medya yo sa ayiti yo ye tou, pa mezi de prekosyon, yo, yo, yo, yo pa pale de yo menm. Wi. Yo touye ti poul lan nan ze a. Men se pa paske nèg sa yo te san, e san tach, e, euh, mwen bliye sa, dekwa eskize mwen, mwen gwo dokiman yon zanmi voye ban mwen la tou wi, e yon dokiman tèt frèt, e tèt chaje. sou senatè Latibonit la epi nan wi wi de tout karyè misye net ou a tit ki te ekri epi mwen bli evol ba ou paske jodi an ou ka wè men pe wam pedi wwa ma fè travay pepla se yon mou bida se yon tap fè pou m ede moun yo mou te biznis mwen mwen che men a gen yon ki nouvo de sa ou vin di nou la. Donk, yo vin retounen ak sa Ken te konnen deja. Mwen pa di ke yo vre non, ni pa di ke yo manti. Men se sou de choz ke m abitye tande deja, ke nou te konn fè rechèch sou yo deja, ke nou te gen lòt preokipasyon, nou te gen kolera, nou te genyen lanmò prezidan Jovenel, nou te genyen e korona, ou konn sa m vle di w lan, nou te di y a doto cha a fwete.
Men se pa dosye ki pat genyen. Men pwiske mouvans politik la fason l mache, a chak peryòd li ba w yon oryantasyon, li di w men ki sijè pou diskite, ebyen sa vle di sou tab la nou oblije repete l. N ap swiv kouran an.
N ap swiv kouran an, men sepandan se pa paske pa t gen anyen sou tab la. Sou tab la. Vwala.
Trè byen. Bon, mwen menm ekonomis, e lè mwen tande nouvèl sa yo, E kòm ayisyen m poze tèt mwen yon kestyon, m di eske nou pèp oubyen eske nou anvi vin pèp n ap goumen pou nou vin pèp? M poze tèt mwen sa kòm kestyon. E an giz dentwodiksyon m ap di peyi a la a ke mwen tande yon entèvansyon ke senatè Joseph Lambert fè nan emisyon Entèseksyon avèk Jean Mona. E se trè desevan. Dakò? E mwen tande tout istwa ke senatè ap bay. La je vous parle du prezidan du sena de la repiblik wi. Ki ap pale peyi a de ki sa l te viv avèk Rene Preval nan eleksyon kote ke blan an te chwazi elimine Jude Celestin o pwofi de Michel Martelly. Nou la? E m di tèt mwen.
Ou tande misye di sa? Wi.
Misye ap eksplike sa ekonomist. E men misye pa t janm pale de enjerans. Non, pa ditou. E misye pa t janm pale de souverènte. Non.
Misye pa t janm pale de nou endepandan. Non.
Misye pa t janm pale ke nou se nou ki mèt tèt nou, destine nou se nan men nou, se a blòk. Pa ditou. Ban m bay moun yo yon rezime. Senatè Lambert eksplike ke. Lè yo fin bay rezilta eleksyon an, eleksyon ki te genyen ladan li e Jude Celestin, Michel Martelly bagay konsa, Milande Maniga, e kote ke Jude Celestin fin genyen eleksyon a anviwon 53 pousan. Epi misye di ke li resevwa yon apèl, Se pa li menm non, se René Préval, prezidan de la Repiblik, resevwa yon apèl nan men yon otorite ki anndan peyi a, nan fòs etranjè yo. Ou kwè l pa t di Edmond Mulet yon bagay konsa, yonn nan yo, moun Nasyon Zini yo, ki di ke Nasyon Zini pa pou rekonèt. Wi, Edmond Mulet, se te pou l pou minista.
Egzakteman. Yo di ke Edmond Muller di ke yo pap rekonèt rezilta sa a, Nasyonzini pa rekonèt rezilta sa a, fòk kat la rebrase. E misye di ke yo gentan di Preval ke yo sezi tout byen madanm misye Ozetazini, e viza koupe, anyen pap ka fonksyone, Preval pran ladyabwèt, dyare pran Preval, epi Preval rele Lambert. Li di Lambert, monchè se ou k zanmi m se avè w pou m eksplike bagay sa yo, nou gen pwoblèm. Epi misye eksplike menm sa ke otorite a di l la, epi misye di Lambert ke nou pa gen lòt chwa ke wetire Jude Celestin lan eleksyon an. Joseph Lambert ap pale sa sou les ondes. Misye di, nèg yo pa konn ki pye pou yo met devan, pou yo pale avèk Jude Celestin pou yo di Jude rale kò l, e la n ap pale de eleksyon e ki. Alò sa m vle fè soti, eskize, eskize frè mwen, sa m vle fè soti se ke misye pa t yon sivil yon moun ki nan lari, se yon moun ki te gentan nan lè waj de leta, se yon moun ki te gentan anndan fon, kòmsi pawòl li te gen valè, se yon moun ki te ka al nan medya, se yon moun ki te ka pale kòmsi, li te ka pale kòm yon sous kredib. Alò la ou vle pale de Joseph Lambert, paske se Joseph Lambert wi ki esplike, k ap esplike sa.
E Youri Latortue? Youri Latortue te la tou men misye pa pale de bagay sa. Wi men l t okouran.
Wi tout nèg te okouran. Vwala se sa m vle di an. Ekonomis sak vin rive se ke misye di finalman se kounya m vin ap konprann ki sak fè Jude Celestin toujou fè silans konsa misye pa janm pale a misye santi l pran yon kout pwanya nan do. Nèg yo fè chanjman an yo di nasyon zini yo dakò pou kat la rebrase men yonn nan yo pa janm rele Jude Celestin pou yo di Jude sa k ap pase. Se rete Jude rete li wè kout kat la vire sou li epi l wè se yon lòt moun yo met prezidan peyi a, se pa Jude Celestin. Mentnan, zanmi oditè, mwen menm sa m vin montre nou jodi a la, sa m vin montre nou jodi a, e mwen pa yon moun ki renmen bat kò mwen nan pale koze k pa konsène m. Men pourvu ke peyi a, se andan peyi a ke m fèt, se andan peyi a ke m grandi, se andan peyi a ke ekonomi Zuilsaint fèt, gen de dosye nou oblije di de mo ladan yo. E pa paske se nou k pi cho, pi devan non, men se paske nou pa vle listwa jije la Repiblik kòm medyòm, kòm platfòm k ap eklere moun, epi pou nou wè ti limyè sa te la, ke nou pa t rale l pou nou eklere w.

Se sa yo yo reproche misye ki koz ke yo bloke misye li pa ka rantre Etazini ki fè ke yo bloke li li pa ka rantre o Etazini a tout fanmi l. E nòt la kontinye li di ke Etazini devwe pou ke l kontinye rann responsab tout moun ki enplike nan rann Ayiti enstab e moun tou kap poze dè zaksyon kap deranje le fonksyònman de la demokrasi an Ayiti. Anthony Blinken. E lèm wè sa zanmi oditè, mwen di ban mal konsilte pou mwen kisa Kanada di. Wi, lèm al sou sit Kanada a mezanmi, mwen wè ke afè mondyal Kanada gentan anonse ke yo menm tou yo pran sanksyon kont 2 ofisyèl an Ayiti, Joseph. Lambert, aktyèl prezidan di Sena an fonksyon, e ansyen senatè Youri Latortue. E yo di se sanksyon. E m te di nou nan dènyè emisyon ke nou te fè sou sanksyon ke Nasyon Zini pran kont Babekyou yo, nou te di w la nan La Repiblik ke yon sanksyon ase souvan lè se de sanksyon ki pran nan kondisyon sa yo, yo pa mete dat dekspirasyon sou yo. Men yon sanksyon ka bay jodi a, l leve demen. Se konnen pou konnen kisa ki motif aktè k ap bay sanksyon an. E fò nou kontekstyalize sa k ap rive Joseph Lambert la la avèk Youri Latortue pou nou mye konprann aksyon Kanada a ak Etazini ap poze la a. Mwen di tèt mwen, peyi Dayiti genyen ladan li dè zotorite jidisyè. Mwen konsilte kèk dokiman kote ke. Depi nan ane 2006, e pou m pa di 2004 a 2006, depi aprè le départ de Jean-Bertrand Aristide, mwen wè ke gen anpil rankont ki konn ap miltipliye o nivo de l'ambassade américaine. Ase souvan rankont sa yo se aktè politik yo menm ki solisite yo, epi anbasad la aksepte yo. E pafwa tou se anbasad la tou ki envite moun yo vini. Men m te fokis sou 2 mesye sa yo, paske se yo menm ki nan aktyalite a, m ap pale la de Youri Latortue e Joseph Lambert. M al tonbe sou yon dokiman zanmi oditè, e la m vle fon ti pale de Nasyonzini. Nasyonzini. on ti jan rale kò l nan dosye Ayiti a. Nou wè ke dosye a pa pran on dimansyon entèvansyon onuzyèn ankò. Yo lage l nan men Kanada, men se on dosye k ap jere de konsè avèk antre Etazini e le Kanada. Donk Nasyonzini li menm kanpe kòm spektatè, l ap gade, l ap siveye, l ap siveye. Lè mwen tonbe sou libreri piblik, m ale sou sit libreri piblik peyi Etazini k ap jere kesyon diplomasi, mwen wè ke nan ane 2006, pou m pa di novanm 2006, nan ane 2006, n ap gade avèk mwen la zanmi oditè, n ap wè ke le 20 novanm 2006, dokiman sa a se yon dokiman ofisyèl ke larepiblik al chache e nou jwenn. Dokiman sa a entitile Colleague Chronicles Corruption of Youri Latortue. Pou moun ki pa pale anglè yo, sa dokiman di, li di ke se on kronik de koripsyon ki konsène Youri Latortue ke yon kolèg Youri Latortue oubyen on moun ki konn Youri Latortue e ki son fonksyonè anndan peyi a rele anbasad amerikèn k ap bay enfòmasyon sou senatè Youri Latortue. La map pale de Marc Eli Sentilyen ki li menm te okipe fonksyon delege departemantal nan vil Gonayiv. Delege a rele anbasad la, li rapote tout yon seri de dosye ki konsène senatè Youri Latortue. Dosye ki gen pou wè a dwòg, Dosye ki gen pou wè a fason senatè a pran kontwòl vil la kòmsi l ap ame moun, kòmsi l ap mete tout tout yon machin an mach pou ke l pran kontwòl lavil dè Gonayiv. E dokiman sa a m ap li la non ki moun ki ladan l kòm anbasadè. Peyi Etazini a lepòk la, se te Janet Sanderson. M kwè non sa di ou anpil bagay zanmi oditè. La Repiblik pa nan voye moute nou menm bò isi a. Se jwif ki enfòme nou. Nou pale a vèsè. Lè nou di yon koze ou mèt kwè l. Nan dokiman sa, an anglè, dokiman an di ke Senatè Youri Latortue. Yo kapab konsidere misye kòm yonn nan lidè politik an Ayiti ki pi kòwonpi. E blan, nou konnen blan toujou ap kache li menm. Blan pa di se li ki di sa non, li di ke se yon kòlèg ki rapòte yo sa sou Youri Latortue. Mwen menm zanmi oditè, lè m gade dokiman sa, m di tèt mwen, men kijan pou nou konprann, pou peyi a konprann fonksyònman aktè yo. Se ayisyen ankò kap rele etranje a kap bay dè done sou dè ayisyen ke yo sispèk ki nan move dosye. E lè blan an li menm li dekouvri sa, menm si wap pale a blan, blan ou panse blan pran ou o serye, blan gen dè enfòmasyon sou ou ke ou menm ou pa konnen. E ki moun ki ba li l se dè moun kap fonksyone avè w. E m pral rann mwen kont ke fason mesye yo fonksyone an Ayiti nan politik la se ke se pa yon jwèt afè ke l ye. Yo toujou ap chache bòn gras peyi Etazini. E m pral tonbe sou dokiman sa a. Dokiman sa a li menm li di ke. Youri Latortue se yonn nan kòriptè ki gen anndan peyi a ki enkontounab paske misye kontwole la machin politik. Li gen moun tout kote. Nan jesyon vil Gonayiv la, nan depatman Latibonit la, dokiman rapòte ke Youri Latortue tout kote, se fanmi misye ki kontwole tout bagay. Yo pale de biznis misye genyen nan vil la, etc. Yo pale de gang ki gen nan Gonayiv. Yo pale tou de yon òganizasyon ki rele Bale Wouze, ki egziste nan Senmak. Ebyen, Bale Wouze, yo menm tou te kontakte anbasad amerikèn pou y ap rapòte ki jan yo wè ke Youri Latortue, senatè de la Repiblik, ap simaye zam nan bay moun e pou fè dezòd nan vil la. Dokiman a lapui map pale la wi. Men, men li wi, li la wi. Dokiman sa nap gade la se sa. Kote ke yo ap pale de senatè Youri Latortue. Bon, mwen menm male pi devan, m di ah, gen dwa se koze yap fè sou senatè a. Bon, m li toujou. Lè m desann pi ba nan dokiman, mwen wè ke Jacques Edouard Alexis, premye minis sou René Préval, Jacques Edouard Alexis ekri administrasyon amerikèn nan. Jacques Edouard Alexis ekri administrasyon amerikèn nan kote ke misye misye ekri administrasyon amerikèn nan, la map pale de Jacques Edouard Alexis zanmi oditè, Jacques Edouard Alexis mande pou ke administrasyon amerikèn nan arete Youri Latortue. Paske yo kon yo rann yo kont ke Youri Latortue reprezante yon menas pou òganizasyon eleksyon yo nan peyi a. E Youri Latortue gen anbisyon politik pou l vin prezidan nan peyi a kidonk il est prêt à tout pou l chanbarde le système judiciaire pou ke anyen pa ka fèt an tèm de lumière an se ki konsène la législation nan peyi d'Haïti. Dokiman sa pale de tout bagay sa yo. Wikileaks, Nenpòt oditè ki bezwen dokiman sa yo nan men larepiblik, lè w ap fè kòmantè anba emisyon an, mete imèl ou, di m bezwen enfòmasyon sa yo politològ e m ap voye yo pou nou. Fòk peyi a konnen. Fòk nou konnen. Ebyen moun yo, lè m al gade pi devan nan menm dokiman an, e sa m sot di nou la pou Jacques Edouard Alexis a, e pa sèlman Jacques Edouard Alexis non, Te gen Bob Manuel tou, kòm konseye espesyal René Préval, ki li menm tou te fè menm remak la, e li te fè menm demand lan tou oprè dè zotorite amerikèn pou mande pou arete Youri Latortue kòm yon eleman danjre. E fò m di nou ke Senatè Youri Latortue sèt yon frè, sèt yon frè. Sa La République ap fè la, nou pa vin la pou nou kraze Senatè a, Men nou vin la pou nou vin di w yon dekouvèt ke larepiblik fè, ki te la, ke tout moun gen aksè avèk li. Men, mwen menm mwen rekonèt ke Youri Latortue c'est un frère pour tous les Haïtiens. Depi w se yon Ayisyen de san, Youri Latortue se frè w. Men, puiske, paske l frè w la tou pa vle di ke si gen yon bagay ki se limyè pou w kache l pou w pa di li. E m panse ke nenpòt moun ki fanatik Youri Latortue ap konprann sa l ap fè la nan Larepiblik. Se eksplike n ap eseye eksplike w sa k rive senatè a la ki kote l soti e sa k rive senatè Lanbè a kote l soti. Lè Bob Manuel avèk Jacques Edouard Alexis fin mande pou ke yo arete Youri Latortue, lè m gade pi devan nan yon lòt dokiman ki pibliye sou menm sit Wikileaks la, Mwen wè ke Senatè Youri Latortue, nan mwa jwen 2007, misye te solisite yon rankont avèk anbasadè a, ki se anbasadè Janet A. Sanderson. Yo te aksepte rankont lan. Senatè Youri Latortue te ale nan rankont sa a nan anbasad la, kote ke m te ka di reyinyon sa a, zanmi oditè, se te reyinyon bòn gras pati politik Youri Latortue a. Paske pou sa m li anndan dokiman sa a, se yon dokiman k ap bay tout enfòmasyon ki jan Senatè Youri Latortue al prezante tèt li bay anbasad la kòm yon ajan, kòm yon aktè ki prè pou l travay, kolabore avèk ameriken yo. Msye sabote Venezuela, msye sabote peyi Kiba. Li di ke peyi sa yo fè l plizyè avans, li rejte yo. Li di ke paske l konsidere peyi sa yo se de moun k ap travay e k ap fè de travay ki pa nan enterè ameriken. Misye di ke li pou remobilizasyon lame, yon seri de bagay ke l di, blablabla. Epi m desann pi ba nan dokiman an. Flache yo pou nou la. Nan menm dokiman sa a, zanmi oditè, Senatè Youri Latortue mande bòn gras peyi Etazini, mande benediksyon peyi Etazini pou pati politik li a, patikilyèman pou li menm ki gen de zanbisyon politik a la prezidans de la Repiblik Dayiti. Alò, sa m ap eseye moutre nou la a, Se paske nou konn tande bagay yo, men nou pa konn wè yo lè yo ekri sou papye kijan yo parèt. Nou potko janm kwè yo. Sa a ekri, La Repiblik jwenn sa a, li pote l ba ou la a. Kidonk, lè aktè yo anvi vin puisan nan politik la, y al chita tankou ti bebe devan etranje yo. Si ou kwè etranje a se li k se sovè ou, ebyen menm sovè w la, zanmi oditè, tande byen wi, si ou ka kwè ke, etranje a se li menm ki ka libere w politikman ki ka fè w moute, enben konsa tou lè l gen dosye sou ou lè l pa bezwen w ankò l ap rale menm dosye sa yo l genyen pou l fann ou. Nou pa konn wè an Ayiti, Ekonomis èske w ap tande mwen? Èske w la Ekonomis? San pou san wi, w ap byen pale la a. Ok. Mwen pran san m, mwen ap bay dokiman la a, se pa afè voye monte, se pa spekilasyon. Map kite w fin pale ak pèp lan mwen pou m di sa m panse. Pou di sa w panse.
E sa m anvi di moun yo la ekonomis, m anvi di moun yo ke lè nou gen aktè yo nan peyi a, nou wè yo pwisan, nou panse ke se konsa konsa yo pwisan e pa konsa konsa yo pwisan. Yo gen yon bòn gras, yo benefisye yon kote. Lè se blan ki di ke l kanpe avèk yo. Tout peyi a rann yo kont ke nèg sa tèlman pwisan pa gen moun ki ka fè l anyen. Men se pa nèg la vre k pwisan non. Se etranje a ki kanpe dèyè l la ki fè w wè l parèt pwisan men l pa pwisan vre. Si m ta mande nou ki jan nou te konprann Youri Latortue ak Joseph Lambert yn semèn avan ke nòt sa soti de administrasyon kanadyèn nan e administrasyon amerikèn nan, n ap di m ke nou te pran nèg sa yo kòm

Nou pa gen ankenn kote non brale. Nou pa ka pale de souverènte. Nou pa ka pale de peyi ki souveren. Paske souverènte al mache a yon sèten nivo de karaktè dòm politik solid ke nou dwe genyen nan peyi a. Si m ka ap tande ki jan Senatè Joseph Lambert ap eksplike ki jan entènasyonal la te manipile yo, ki jan entènasyonal la te manipile yo, pou yo te jete yon kandida pou yo fè yon lòt moute, lè m al gade pou m wè ki jan senatè Youri Latortue al chita avèk anbasad amerikèn nan pou ap chache bòn gras peyi Etazini pou l ka moute alaprezidans kòm prezidan, m di tèt mwen. Nou gen anpil pen sou planch lan pou nou travay sou li. Pou nou travay sou li. Qu'en est-il de Joseph Lambert? Anpil nan nou ap poze kesyon. Politolog, di nou ki sa w jwenn sou Joseph Lambert? Menm jwenn ti bagay sou Joseph Lambert. Wikileaks pale de Joseph Lambert tou. Eske nou konnen ki sa nou pran la moun yo nan peyi ya? Men dokumen ki konsènen senatè Joseph Lambert la. Dokiman sa te soti le 29 janvye 2007 kote ke e se Joseph Lambert menm ki li menm nan palman an te kòmanse ap pran de pozisyon pou l montre ke ladministrasyon ayisyèn patikilyèman enstitisyon ke Lambert ladann nan ki se le Sena, le Parlement, yo enfòme anbasad amerikèn ke Palman an ap goumen pyez e men pou lite kontr moun ki nan dwòg nan peyi a. Pou lite kontr moun ki nan dwòg nan peyi a. E pi lè anbasad la wè demach sa ap fèt o nivo di palman. Hum. Lè anbasad la wè, toujou menm anbasadè a wi, Janet Sanderson. Lè anbasadè a wè demach sa kòmanse nan palman an, yo di, ah, ban nou rele Lambert. Dokiman sa n ap gade la se sa l vle di wi. Yo rele Lambert nan yon rankont nan anbasad la, anbasad amerikèn. Lè Joseph Lambert rive nan rankont lan, y ap tande Lambert, yo wè Lambert se de lòt kote l ap, lòt koze l ap pale, detèminasyon ke yo genyen pou yo konbat e, bon, misye pa t ap pale de dwòg ditou nan rankont sa, li t ap pale de lòt koze selon dokiman an. Si nou vle konsilte l map fè nou wè li. Epi anbasadè a rann li kont ke misye genlè panse se pou sa m rele l la a. Bon m poze misye kesyon ki enterese m nan mwen menm. Yo abòde Joseph Lambert sou kesyon dwòg nan dokiman an. Dokiman an rapòte ke anbasadè. Sanderson poze Joseph Lambert yon kesyon sou kesyon dwòg. E yo di ke Joseph Lambert vini tèlman prepare pou l reponn kesyon sa a, misye kòmanse di yon pakèt de demach ke li menm li prè pou l fè kòm senatè. Pou lite kont trafik dwòg, li di ke Ayiti pa pwodui dwòg, Ayiti pa fè dwòg, Ayiti pa konsome dwòg, men sa pa anpeche ke mo aktè ki mal entansyone itilize Ayiti kòm peyi de tranzisyon pou fè dwòg pase de Kolonbi, de Venezuela pou rive Etazini avèk an Ewòp. Tout sa yo nan dokiman ke la Repiblik ap flache pou ou la, Joseph Lambert. Epi, nan konklizyon dokiman an, zanmi oditè, yo di Joseph Lambert yon bagay. Yo di Senatè Lambert, si ou bezwen antre pi fon nan politik peyi a, etranje k ap pale konsa avèk Joseph Lambert wi, palmantè an fonksyon wi, Yo di msye, si w bezwen ti tonton, ou bezwen ale pi lwen nan politik ayisyèn nan, moun ke yo site bay Joseph Lambert yo pou l demake de yo a, m ap pèmèt mwen di l la paske m ap flache l pou nou, paske la repiblik pa fè voye moute, pou nou pa di ke se nou k ap fè koze. Ban m mete ekran pi gwo pou nou, pou nou ka wè non moun m ap di nou an. Se pa la repiblik ki fè l, se Wikileaks ki mete dokiman ofisyèl sa yo deyò. Yo di Senatè Joseph Lambert, Si ou bezwen avanse nan karyè politik ou, gen 2 moun ki nan linye trafikan dwòg la fòk ou kite. E pami yo, yo presize Edwin Zeni, ke m ap salye. E ban m di nou, Senatè Edo Zeni, Edo Zeni pa parèt yon move moun. Men m pa nan pozisyon mwen menm pou m met dwèt mwen nan dife pou m di tèl moun pa ka nan sesi, pa ka nan sela. M p ap fè sa la bò isi a nan Larepiblik. Dayè, Noël pa Senatè ankò. Misye se mikro l li pran l al fè alo senatè. E li nan ti zòn li, l ap enjoy li avè ti pèp li. Men m pa konn si mesye yo okouran de dokiman sa a. Gen anpil non nèg ki nan yon pakèt gwo dokiman ki nan men otorite amerikèn yo. E dokiman sa a klèman presize non senatè Edwin Zeni, ke nou rele Edo Zeni an. Sa son dokiman ki pote sinyati ansyen anbasadè peyi Etazini nan peyi Dayiti ki se Janet Sanderson. Bon, kounye a zanmi oditè, nou pral antre nan analiz yo avèk ou. M fin ba w konesans de dokiman yo. Sa w konprann? Nou tande ke gen fòs etranjè k ap antre, sa di ke Kanada ap mobilize la pou antre. e se nan menm moman sa nou wè ke nou pèdi sena nou pèdi e Eric Jean Baptiste ke nou te pale w de li semèn dènyè nou wè yo sible kèlke aktè politik pami yo Asad Volcy ak fanmi misye blan gen dokiman sou tout nèg sa yo zanmi oditè. E nou wè yo ofisyèlman pran sanksyon kont Joseph Lambert e Youri Latortue. Kisa timing sa vle di pou ou? Kisa desizyon sa vle di pou ou? Ekonomis, mikwo a nan men w, pale a peyi a.
Bon, e, frè m ou fin pale, m ap koute. E telman gen koze pou m ta di la bon fok mwen di w mwen pa pran nòt non m jis map koute paske m di si map pran nòt map pèdi ban m pa pran nòt wi ban m pou m pa rate anyen nan sa w ap di la m di ban m koute pito sa m pral fè la m pral fè yon kontekstwalizasyon Pou n ale la n pral nan kou loji. Kou loji enpòtan anpil. Nou pral gade konpòtman blan an, nou pral gade konpòtman mesye sa yo. Ok.
Premyèman, an n gade konpòtman e lidè nou yo ki lè yo nan piblik y ap voye yon imaj e an kachèt y ap koutize blan an, pou yo di blan an sa avan w ap mache, ou konprann? E fò w kite moun k ap pale, mwen renmen w, m prè pou m vire do bay tout peyi pou ou, tout ki lòt peyi k ap abòde mwen, m pa renmen yo, se ou m renmen. Sa vle di nou wè nou pa gen lidè, se ti sousou. Pandan yo menm y ap rele tèt yo tout kalite bagay, yo nasyonalis, yo patriyòt, tout bagay, men se yo menm nan menm ki siyen. ak de vant peyi an ka livre l maten midi e swa donk ou wè ke e nèg sa yo si se om de lwa yo ye pa malè se moun konm si ki nan yon nan konm si ki nan e enstitisyon ki prestijez nan peyi an kote la lwa fèt kote desten peyi an e trase Pa malè se moun sa yo ou vin wè ki vin entegre nan bagay kap ban peyi an. Donk moun sa yo pa kwè nan konstitisyon, pa kwè nan lwa manman peyi. Mm-hmm. Si se moun sa yo ki genyen bib sa nan men yo, ke nou rele konstitisyon an, se an vèti de li menm, yap trase, yap koupe, paske se menm yo menm nan kap ban peyi an. Kouman w fè an lè nap pale moun ap di an respekte konstitisyon, an respekte bagay, tout se bobe. Mm-hmm. M ap retounen sou mesye sa yo, paske sa yo ki pi enpòtan pou mwen, paske dayè m pa gen estim pou yo. Ann ale nan konpòtman blan. Pou n gade yon bagay enpòtan ke m pral fè soti. Blan an te okouran depi 2006, 2007, jis rive jodi an, ke li gen prèv, e men sa ki di de 2 mesye sa yo. E nou wè diplomat la li sini anba dokiman an, sa vle di ke se pa, si se yon woy woy woy li te ye, li pa t ap dakò sini anba dokiman sa yo. Dakò? Yo fè pati de dokiman ki klase. Klase, se sa. Donk se dokiman ki gen gran valè o je de la diplomasi amerikèn. Li ekri, dokiman ekri, dokiman klase, gen anpil nan yo ki klase, e se dokiman top sekrè. Se sa n ap fè la, se sa n ap fè la. N ap fè anafor la, moun k ap ekri tèks oubyen. n ap fè viza, n ap fè dekonsil. Nou konsidere tou ke si espas sa pat gen valè, yo pa t ap klase yo. Nou dakò? Wi. E n konsidere tou, si dokiman sa yo, yo pat gen yon bagay ke yo te bezwen rive avè yo kelke pa, plan an, pi bonè depi lè l te gen premye endikasyon, yo t ap gen tan kanpe viza yo. Nou dakò? Se sa.
Soti 2007, 2006 pou rive jodi an, tout ane sa yo, mesye yo kontinye envesti, kontinye vwayaje, kontinye fè sa, fè sa, pandan se blan an te gentan pale a de ak nèg sa yo sou menm sijè sa yo. Kesyon, pou ki sa blan an pa te reyaji nan moman sa a, paske nou konnen entelijans amerikèn, yo gen pi gwo entelijans, avèk peyi Izrayèl. Sa vle di, yo konnen sa pou yo konnen, yo verifye sa pou yo verifye, yo konnen sa ki vrè, sa ki fo. Sa vle di, sa vle di ekonomis, ou vle di moun yo la, menm jwif k ap enfòme la repiblik yo, se menm jwif sa yo tou k ap enfòme lòt moun yo? Wi, ki enfòme yo. Bon bagay. E se lè, se lè jwif yo fin enfòme mesye sa yo, li pase li vin ban nou yon ti bagay. Jwif pa nou yo bon, yo trè bon. Wi.
Donk, si ke diplomasi amerikèn gen tout enfòmasyon sa yo, Pou ki sa se jodi an l soti?
Sa son bèl kesyon pou n poze. Nou ka fè tout analiz. Men menm jodi an, se ta fòt nou tou ou toujou mwen ki non ekonomis, se la m bay chita nan ekonomi an. Rès la w a fè l. Wi. Jodi an, lemond ap pale de resesyon. Ke? Donk, ekonomi mond lan, bwa ekonomi mond lan pran nan moulen. Mm-hmm. Pa gen moun konnen si enjeksyon ap rive reyalite, si pa gen reyalite. Men sèl sa n konnen, tout moun ap pran frèt nan ekonomi an. Lè moun panse se Ayiti, moun pa ka manje, pa ka fè tèl bagay. Non, nan peyi etranje se konsa tou. La sèl diferans, nan lòt peyi yo, moun yo gen vye djòb pou yo kontinye mennen tren ke vi ap mennen an. Mm-hmm. Men o fur a mezi moun ap travay, kòb lan vin pa ka reponn a bezwen moun yo. E sa nou rele enflasyon, la vi chè an kreyòl. Ki sa w panse si m ta di w ke nan sistèm bankè lè moun etidye bank, monè e bank, e sa yo etidye yo nan avanse nan ekonomi, kote ke yon bank bezwen likidite pou l fonksyone, tout moun ki kreten konn sa, kote menm si yon moun ta gen 2 milyon dola nan bank, si w al ale yon jou ou di bank lan, m vin fè retrè 3 milyon wi, bank lan ap di ban m yon ti tan m reflechi, ou pa ka retire l konsa non, ban m 2 jou, ban m 15 jou, paske w ap kreye yon panik nan bank lan, ou dakò? Èske nou dakò nou poze yon ipotèz ke medya sa yo gen gwo lajan k ap brase nan ekonomi amerikèn nan? Èske n dakò? Klè. Si youn nan medya sa yo ta fè yon sipriz, li ta retire kòb li, l ap kontinye afekte enstitisyon kote yo gen kòb la nan peyi a. Èske n dakò? Klè.
Donk, medya sa yo, menm si se degoute yo gen nan ekonomi amerikèn nan, degoute an, Ameriken bezwen l paske li ede ekonomi amerikèn nan fonksyone. Èske n dakò? Wi. Donk. si diplomasi amerikèn nan sispèk mesye sa yo ka gen entansyon tou retire lajan sa yo voye yo nan lòt ekonomi ke l pa vle, li ka reyaji wi.
Wi men ekonomis, banm poze w kesyon la. Wi, n ap vini, ale donk. Eske moun yo k ap tande nou la a ta dwe kwè ke pami tout aktè nou konnen ki kontribye nan kòripsyon dan peyi a, kap fè deblozay kap sipòte gang eske youri latòti ak jozèf lanbè se yo k gen plis kòb nan bank nèg sa yo nan peyi sa yo sètènman non poukisa se yo yo atak anvan
se la m ta pral vini an e politològ mwen pale avè m li pa gade entansyon gen sa nou rele flaggen ou byen flag kontrasyon al fè nan sistèm finansye an yo pran dosye sou ou Yo gade entansyon w. Mwen ka poste yon milya dola nan yon bank. Mwen pa vle manyen l, se mete m ap mete sou li, se mete m ap mete sou li. M fè kòb mwen nan zam, m fè kòb mwen nan kokayin, se mete m ap mete sou li, pa gen pwoblèm. Yo bezwen kòb sa pou yo prete moun k ap fè mòtgedj yo, tout kalite bagay pou fè, pou ogmante kredi nan peyi an, pa gen pwoblèm. Jou ke m lanse yon fòmilè de transfè oubyen de retrè, gen pwoblèm. Sitou lè yo wè se yon gwo montan.
gen pwoblèm frè mwen. Donk, menm si gen nèg ki gen plis kòb nan peyi an, tout tan nèg sa yo pa fè, pa lonje yon fòmilè ki di m bezwen fè yon retrè oubyen m bezwen fè yon transfè pa gen pwoblèm. Sa k fè, se pa nèg sa yo ki gen plis kòb non. Men pwobableman mwen menm dan ma petite tèt dekonomis, m di gon mouvman finansye nèg sa yo al fè ki pa fè blan plezi. Enben ekonomis, mwen menm m te vle ale pi lwen wi, ou menm ou devanse mwen. Mwen sa m te reflechi mwen menm, mwen di tèt mwen, kòm gen yon fòs etranjè ki pral rantre la, y ap bezwen gen depans pou yo fè. E ekonomi nèg yo pa tèlman bon nan peyi yo pase sa. M di, se avèk kòb dè kòriptè an Ayiti ki gen lakay yo, fòk yo ka konfiske lajan sa yo pou yo al fè dè tranzaksyon ke yo bezwen fè an Ayiti. E sètènman, paske gen yon ak, gen, gen, ou sot poze m yon kesyon ki mache avèk yon lòt kesyon. Ou te mande m èske nèg sa yo te gen plis kòb an Ayiti? Wi. Non. Men ann al di tou, èske nèg sa yo ki pi kowonpi yo ann Ayiti? Non, non plis. Piske se middle ground yo ye, middle men yo ye, nan mitan yo ye. Pou sa se yo tou chanvan. Gon aksyon ke nèg yo poze nou pa konn ki sa li ye. Ok.
Banm di w.
Wè. Lè ke yon bank ap fonksyone, yon nèg al dèfè yon mouvman ki pa bon pou bank la. Mwen nan sistèm finansye a m ka di w, mwen se yon, m ka di yon, yon konseye finansye sètifye. M konn sa map di a. Sim gon kliyan map jere ki envesti anpil kòb avèm, ann di yon milyon dola. Kliyan an vin di Ernst map fè yon retrè wi la oubyen map fè yon transfè wi la. Map bezwen konn pou ki rezon. Kòb li pou li map bezwen konn pou ki rezon. Si mwen bay transfè ba yon lòt konseye finansye, mwen map pèdi komisyon sou kòb sa e se konvenk li pou li rete avèm. E kliyan an toujou gen dwa malgre m konvenk li li ka toujou transfere kòb la. Men lè ou pwisan, ou pap dakò l transfere l, paske se komisyon ou pèdi. Wè. Èske ou konprann sa m vle di w lan? M konprann.
Si ke se te yon lojik de koripsyon nèg k ap kraze peyi, poukisa se kounye a nèg yo reyalize nèg sa ap kraze peyi an, alòs ke depi 2006, 2007 e anvan sa nèg yo te gen, nèg yo te gen bon dokiman ki nèg sa t ap kraze peyi an? Poukisa nou kite yo kontinye kraze peyi an pandan si lontan? Egzakteman. E dokiman sa yo m vin avèk yo la a, dè de kote pou yo montre ke. Pou nou montre zanmi oditè yo, ki jan feblès òm politik nou yo, li atenn yon nivo depase, e ki jan tou, blan an menm si l gen dosye sou ou, pouvi ke l toujou gen enterè nan ou, li pa pa tako ou, pa zavan ke l pa wè enterè sa menase. Egzakteman.
Men dè de kote tout moun pa gen krediblite. Nan la repiblik, se sa nou fè, nou fè yon analiz avanse. Si blan an te gen krediblite, si gen moun ki konn li an Ayiti dè entèlektyèl k ap reflechi pou la mas, k ap di blan an, ou renmen nou konsa, ou kont kòripsyon, Poukisa w kite nèg la fè 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? Kounye a nou an 2022. Tout ane sa yo.
Ou kite l ap piye kès leta, piye ladwann, piye ayewopò, piye tout dokiman. M voye dokiman ba ou la w al gade l aprè. M a gade l. Ou kite l piye tout enstitisyon sa yo pa di anyen. Poukisa se kounye w sansib sa k fè sa? Èske se kounye w renmen nou? Èske se kounye w santi ke n ap soufri? Ou pa t kwè ke n ap soufri? Eske ou te nan yon somèy se kounye w reveye ou reyalize n ap soufri? Men ekonomis, nou pral konkli la,
nou pral konkli la pou moun yo ekonomis. Sèjousi m wè ekonomi e lè a pase vit sou moun yo nan emisyon an.
E men m wè popilasyon kontan wi e pou ti nòt sa yo ta dwe kontan. Se sa! Mwen t ap pale avèk yon kòlèg e yon kòlèg an komen nou. Mwen rele kòlèg la, mwen di m wè tout moun ap kreye vitwa lage vitwa la. Mhm. E m pral fon lòt apwòch e an deyò de sa. Ban m di w, blan pa respekte nou. Li pa respekte Ayiti, li pa respekte Ayisyen, li pa respekte konstitisyon, li pa respekte anyen nou. Mhm. Blan pa renmen nou. Gen lè nou di, o, oh, e, e, wi, bloke lajan ou, bloke tètètètètè, bravo, bravo, bravo, bravo. Bonè la pran kòb yo di w m tap gade nou dokiman. Nèl ap pran kòb e dwàn pòdepè, dwàn gonayiv e dwàn kap ayisyen sou kontwòl li lap pran tout kòb sa yo e fwontyè lan lap pran tout kòb sa yo blan pa di anyen paske sa pat deranje blan paske blan te benefisye ladan se ke blan pa soti paske l bezwen fè nou benefisye non blan pa soti paske nèg sa yo kenbe nou nan kou non blan soti paske enterè yo menase donk yo pral di w ke Wi sezi yo sezi yo. Ebyen se kob misye pran nan poch mwen avèw lal pote bay blan an e blan an sezi wi. Wi e ke blan pral itilize kob sa yo petèt pou vin rann sèvis a popilasyon ayisyèn nan. Wi bagay yo fin di w o kob te bloke nan bank de nouyok tèl bagay kob divalye te bloke an swis se pa vre monchè kob la pa janm sistèm nan li ede sistèm finansye an. Ki lè moun yo pote lè yo di kòb bloke sou kòb ki nan tiwa ki sou sele yon pil lajan nan yon malèt ki pap fonksyone nan ekonomi an se lajan kablan kal envesti se sa ki pap itil ki pap jenere de zeterè ki pap brase kòb likidite ki lè yo pase de sa donk se sak fè ekonomis pou moun yo konnen ke lè aktè politik yo ap vòlè kòb nan peyi a yap fè kòb nan kòripsyon E si yo te renmen peyi a, se pa lòt kote yo ta al depoze li? Moun nan pran tout sa l genyen la epi l lage l nan ekonomi kanadyèn nan la. A nenpòt kèl moman, Kanada pa renmen fòm tèt misye. Yo bloke tout sa moun nan pote te Kanada yo. E moun nan vin pòv. Se pou rezon sa a, gen moun ou wè kòm sitwayen regilye Kanada, moun nan gen fòtin ann Ayiti. M di mwen piske s on imigran m ye, m konprann sa ki fè moun sa yo m pale avè yo paske m konnen sa m wè Kanada kòm reyalite. Se pa li ki vrè reyalite. Wè.
Gon moun ki rete nan ti kwen kay la, li gen, li gen, li gen, li gen 10, 20 ekta de tè an Ayiti. Wè. Li gen chato li. Ou konprann sa m vle di w la? Ou konprann? Donk, se, se, se, se pou n, son ti parantèz nou, nou, nou, nou, nou t ap fè. E, mwen menm ekonomis, n ap tou fèmen emisyon an. Paske mwen menm. O, bonè konsa, fèmen. N ap fèmen l wi. N ap fèmen l bonè paske. O, wi. E. M te m te jis vin la jodi a pou m bay moun yo ide de sa ke m jwenn pou yo. Pou yo te ka mye konprann ki sa k ap rive Youri Latortue la ak Joseph Lambert. Paske mesye sa yo, blan konnen se li menm ki fòs nèg sa yo. Nèg yo al chita mande bòn gras blan deja. Blan konn dosye nèg sa yo deja. Blan konn ki moun nèg yo banke avè yo deja. E la banm salye yon nèg tankou Guy Philippe ki nan prizon. Banm salye on nèg tankou e pa konnen Toto Constant. Banm salye on nèg tankou Louis Joseph Chamblin. Nèg sa yo blan itilize yo, blan konn tout sekrè tout nèg sa yo. Metnan, lè blan konn sekrè ou konsa, lè l manyen w lan, ou menm ou pa, gade, m ba on nèg defi, wè menm jan nou wè ke la repiblik te vin di nou la ke senatè Moïse Jean Charles gon redevans anvè pèp la. Paske li te di pèp la ke li pral trennen ladministrasyon amerikèn nan jistis paske yo te mal arete l. Senatè a pa janm fè sa. Le fè ke senatè a pa aji a, li vle nou menm nan la repiblik nou konprann ke se paske petèt otorite amerikèn yo te gen rezon nan arestasyon yo te fè sou li a. Oubyen petèt yo menase l ak yon pi gwo dosye tou. Wi, sa kapab tou. Epi ki pousel fè bak.
Sa kapab tou.
Yo menasel. Enben se menm bagay la pou Joseph Lambert. Joseph Lambert puiske blan gentan konnen a ki moun ou banke e depi yo konn a ki moun yo ou banke yo konn ki tranzaksyon ou fè a moun sa tou ki vin fè ke yo konn ou pa ka trennen yo kenn kote vre. Mentnan senatè a di ke l pral trennen moun yo nan lajistis pou fè yo dedomaje l pou sa yo fè a la. N ap ret tann pou nou wè eske l ap fè aksyon vreman. Men! Qu'en est-il de Youri Latortue? Nou pa konn kisa yo pral fè kòm demach pou yo soti nan sa, men l'essentiel c'est que nou te vin ba w on ide plus claire, zanmi oditè, de kisa blan konnen de moun sa yo, kijan moun sa yo y'al fè tèt bese devan blan lè yo vle, epi blan konn sekrè yo. Mwen pap konfòtab pou n'ale konsa san n pa lonje dwat sou blan an tou. Fok blan an ta vini vin di peyi an pou ki rezon depi lè sa li te o kouran sa ki sa nèg sa tap fè. Pou ki rezon li pat janm aji. Pou ki rezon pwiske nan lè sa se apre sa yo pran Jakitetan. Pou ki rezon yo te kite nèg sa yo toujou. Alòske diplomasi amerikèn nan gen politik zewo tolerans nan sa ki afè a dwòg. Se sa, zewo tolerans.
Sa vle di zewo tolerans nan, li potko antre an vigè pou nèg sa, tandiske pa t gen barèm de tan dwòg, tan koripsyon pou te fè anvan yo te rive sou ou. Imedyatman, se sa zewo tolerans nan vle di, imedyatman ke yo konnen, yo soupsone, ke yo konvenki ke ou nan sa, fòk yo rive sou ou. Pou ki rezon ou pa t vin nèg sou nèg sa yo pi bonè? Sa se youn. Ki tretman diferan ki egziste pou ka Guy Philippe lan? Si ou te akize Guy Philippe de kèlkeswa choz lan, lè Ayiti ap boule, tout moun ap rele anmwe, Guy Philippe li pral tounen nan 2 mwa, l ap lap tounen koukou dan sou moun, de la lè si l pran prizon l ap vin prezidan Dayiti. Pou ki rezon ou te jije Guy Philippe merite arete al nan prizon pou menm dosye ke w kondane Youri Latortue avèk Lambert yo, ou deside nèg sa yo pa merite prizon? E e e e ekonomis pou m ajoute sou sa w di a, pou ki sa lè blan te gen dosye sou Guy Philippe la se annik debake l debake l pran Guy Philippe nèg sa yo se sanksyon yo chwazi ba yo. Pou ki sa sa yo se sanksyon ou bloke sa yo gen nan peyi w lan. Dezyèmman pou ki sa ou pa bloke avwal ki gen an Ayiti. Donk pou ki sa e sa ki nan peyi w lan sèlman ou enterese ou di sa ka bloke. Tandis ke nan fòtune nèg zafè an li gen anpil nan sou je bank nan uni bank nan tout bank yo. E kòb dwòg rete kòb dwòg, kòb kòripsyon rete kòb kòripsyon. Pou ki sa se sèl sa ki nan peyi w lan? An fonksyon, an rezon, an vèti de ki fòmil matematik ou detèmine se kòb ki nan peyi w lan sèlman ki fè pati de kòb kòripsyon an? Sa k an Ayiti ki envesti nan bank yo, se kòb kòp yo ye. Wi.
Donk, ou pa ka gon, piske ou pa ka jistifye, ou pa gon liy pou trase limit lan. Wi. Pou ki rezon fè jistis ak kòb ki nan peyi w yo?

Blan an sal tou. Si l pa sal, li t ap aplike yon politik zewo tolerans, yo t ale reklame tout tèks sa yo genyen, lè blan yo bloke tout byen ke blan an, ke l te nan tou an Afrik.
Wi men ekonomis, mwen menm, yonn nan bagay pou moun yo konnen la, se ke, pandan n ap konkli, piga aktè yo janm panse ke yo konfòtab a blan nèt lè blan ap sipòte yo politikman nan peyi a. Lè pou yo rive sou wa y ap rive e y ap rive an fòs. E se imilyasyon sa ke Joseph Lambert ap pran jodi a la. Se imilyasyon sa ke Youri Latortue ap pran, san konte lòt e lòt e lòt e lòt ke nou konnen ki nan lis blan ap rive sou yo. E non anpil nèg nan anpil gwo dokiman, blan enfòme, peyi a pa enfòme, men blan enfòme, e nou menm nan la repiblik, lè e lòske nou jwenn jwif nou yo ki ban nou enfòmasyon, jwif nou yo ki oryante nou avè de vèsè. Avè de dokiman nap pote yo vini la bay peyi a. Map baw lot devwa pou al fè wi paske se ou ki pi bon nan rechèch sa yo mwen bezwen pou pèp la pou al chache depi aprè 2006 2007 kote blan konn ap fè elòj nèg sa yo kòm bon politisyen kòm bon alye aprè blan te fin konnen ke nèg sa yo te nan dròg aprè blan te fin konnen nèg sa yo te kòwonpi fòk nou pote pou pèp la tou wi. Kote blan an kap moutre ke nèg sa yo chita avè yo, se nèg kap lite pou la demokrasi, se nèg kap lite pou eta de dwa, nèg sa yo se nèg moral, se nèg dwat. Fòk nou vin ak kèk lòt dokiman kote blan an pat janm gen pwoblèm ak nèg sa yo malgre li te gentan konnen dosye sou nèg sa yo. Ekonomis, peyi a ap di w mèsi. N ap pale ankò. N ap tounen. Kenbe la.
Bon, zanmi oditè, e nou wè emisyon pat pat anvi fini, men nou oblije kanpe. E nap di ou mèsi wi ou menm abone. E nou renmen w anpil, mèsi pou tout sipò ke w bay la Repiblik. E dè milye de de de vizitè ki pase sou chanèl nou an chak semèn, nou di nou mèsi, nou trè rekonesan pou sa. E pa dekouraje avèk nou, kenbe men paske chanèl la prale lwen. Ban nou tout sipò ke w kapab, ke w kapab.